Akayè, site drapo a, Akayè, vil natal nou, nou di ke bagay yo genlè melanje, bagay yo sanble melanje, moun Akayè detèmine yo di, kesyon fatra a, sa fini nan Akayè, moun yo di. Kesyon, W ap mache nan zòn Akayè pou fatra anpeche w mache a, pa gen sa pyès. Jan m wè a la, Wobè di se li k ap chanpyon. Toman di se li k ap chanpyon. Viyen di se li k ap chanpyon. Mezanmi, an n gade ansanm, an n gade wout lan, an n gade zòn ak, an n gade zòn Wobè. Lè n fin sot Wo, lè n sot Wobè, n ap pase Toman. Lè n sot Toman, n ap pran rive Vinye pou n wè an twa zòn sa yo Kiyès kap ranpòte la mayòl? Moun Robert di se yo pou chanpyon se yo k pou genyen fwa sa kesyon se Bastien Maillet kesyon se lòt kote ki bèl pase yo nan pa gen sa pyès men jan map gade la sanble bagay la genlè melanje nan men lòt zòn yo vre paske moun Robert di sa yap gen nan lari an sa yap genyen bò lakay yo se sèl yo menm kap genyen l Nou ka nou ka remake, nou wè gen televizyon, nou wè gen menm frijidè moun yo ekspoze bò lari an kote ke pou yo fè kay yo pou lakay yo pi bèl. Bon, eske pa gen rezon? Eske yo pa gen rezon? Kesyon, kesyon pou fatra ap anpetre yo nan zòn Akayè, yo di non pa gen sa pyès. Kesyon fatra sa fini nan lakaye. Yo di se yo ki pi bèl nan peyi Dayiti. Men, depi apre 17 oktòb la vre, afè fatra m pa wè sa bon nan lakaye non. Mwen mache, m swiv, m gade, yo di afè fatra pa ka gen sa nan lakaye ditou. Ann swiv pou n wè. Ant Robert, Thomas, Viye, kiyès ki pi bèl? nan zòn Wobè. Nou pral kite Wobè la a. Nan kèlke segonn n ap kite Wobè. N ap antre Touman e n ap wè kouman sa ye Touman e menm tou Touman pral vin ye. Ann suiv, kounye a n ap antre nan zòn Touman. Sot isit la mezanmi sanble bagay yo, bagay yo melanje. Bagay yo melanje. Sa m wè Touman la a, sa m wè Touman la a, m pa gen bouch. pou m pale bagay yo ginlè melanje nan men nèg biyen yo la janm wè toman te demotive an nap gade medam yo yo pa chita yo pa poze vre yo pa poze yo pa chita yo detèmine yo di kesyon afè biyen e janpyon an e e e bliye sa moun yo trè motive la yap frape yap avanse la yap aranje yo la pou yo wè si imaj nan parèt pi bèl. Mezanmi nou kab swiv sa, nou kab remake kote ke bò lari an li pwòp, li klin vre. Depi 17 oktòb moun yo kenbe lari an pwòp nan zòn Akayè, Site Drapo a. Men jan m te di nou deja nou nan zòn Toman, Toman la kab prepare la pou yo al leve twofe an. Bon, jan m wè Wobè ye a, m pa konnen, m wè Wobè se yon lòt bagay. Kòm nou gen tan wè jan Wobè ye. N ap wè kiyès ant twa zòn sa yo kiyès k ap pran prim nan. Men kòman men kòman Thoman ye. But nou nou pral tonbe vin ye la kounya. Nou apèn ap kite Thoman la nou pral tonbe vin ye. Mezanmi m kite jijman nan men nou. N ap fè jijman an nou wè kòman Robert ye deja. Pran tan nou fon ti chita. Rete, rete, rete, rete sou, rete sou, sou, sou imaj la, rete sou videyo a la pou w ka fè bon jijman. Paske jijman an se ou k ap fè l, w ap di èske ki, èske ak se woubè, viyen oubyen touman ki genyen. Aktyèlman la a nou antre nan zòn vinye biw. Jan n te wè l depi talè a, n ap kontinye pran imaj yo. Mentnan nou nan zòn vinye. zòn vin ye, jan n toujou Akayè, Site Drapo a, katye pèm, katye pam pi bèl, tout moun di se yo k ap chanpyon, moun vin ye di se yo k ap chanpyon paske bò lakay yo pi bèl, moun Toman di se yo k ap chanpyon paske bò lakay yo pi bèl, kounye a Woben mete men l nan pat lan, li di se li k ap pi bèl, ann gade anlè n ap wè nan zòn vin ye afiche 2022, 2022 a sa vle di nou deja nan 2022. Nap di ou bòn ane, nap kontinye di ou sa bòn ane, bòn ane tout moun, bòn ane sante, sante, se konsa bagay lan ye nan lakou akayè, se konsa bagay la ye nan lakou akayè nan zòn binye, mezanmi nap gade nap vizyalize bagay yo nap wè imaj yo, se nou menm kap kab di eske binye pi bèl, eske toman pi bèl, eske wobè pi bèl, nou soti la nou wè se dènye imaj nap viv la. Nan zòn vinye nou soti depi Robert nap pran imaj pou ou but m panse ou menm wap ka deside pou di eske se ak se Robert eske se Thoman eske se Vinie ki pi bèl so nou gade imaj yo pran san nou pran tan nou si n vle retounen gade imaj yo pataje imaj nan bay lòt zanmi w pou yo ka wèl si ou santi ke ou pa. sifi pou ka fè jijman yo wap voye wap pataje imaj yo bay zanmiw epi di zanmiw menm bagay la mande zanmiw antoman Robert vinie kiyès ki pi bèl mwen menm paka fè jijman mpap fè jijman bò garanti mpap fè jijman jijman an depann de ou. Akayè, Site Drapo a, moun yo detèmine, yo di lakay yo sipoze pwòp. Akayè dwe pwòp. Jan n ap gade la, nou wè tou de bò lari an byen klin, pa gen fatra. Byenke yo pa ofri yo mwayen pou yo ranmase fatra yo, men yo kreye mwayen non sèlman pou yo pwòpte lari an, e pou nou jwenn kote pou nou lage fatra yo. Mèsi.